Bonjou bonswa kelkeswa nan lè nap gade video sa e mwen salye nou mwen te di nou ke map toujou pote bel video pou nou e byen se janm te di nou la e byen jodi a mwen pote yon bel video pou nou mwen pral montre nou koman nap kapab Rekipere tout kontak ki efase nan telefòn nou. Menm si telefòn nan ta pèdi ou ta gen yon lòt telefòn, depi ou gen yon kont Gmail sou telefòn ou e ke w sonje kòd la, ou achte yon lòt telefòn ke w toujou sèvi avèk menm kont Gmail la si telefòn ou ta pèdi. Men e si telefòn nan pa pèdi e se kontak la ki efase pa erè? Ebyen, w ap kapab rekipere kontak la. Men, fòk kont Gmail ou toujou ap sèvi a, fòk se li ki sou telefòn nan paske gen anpil moun ki toujou sèvi avèk plizyè kont Gmail. Men fòk gen youn fikse ki toujou sèvi sou telefòn ou an, ke se li ou plis sèvi avè l. Ebyen, jodi a, se chans pa w, ou pral tou konnen kòman pou fè sa. byen rapid e teknoloji a l ap vanse ebyen Jaconews l ap vanse avè nou li p ap kite nou dèyè ebyen jodi a la ou menm ki te konn ap kase tèt ou pou kontak ki pèdi ebyen se chans paw. Men si w potko abòne voye je w anba videyo a wè bouton s'abonner a peze dwèt ou sou li epi retire l nan pèsonalize peze ti klòch la mete l sou tout yon fason pou nou ka jwenn chak grenn videyo ke mwen lage pou w se ka youn nan premye moun ke videyo sa rive sou li byen rapid nou prale sou ti ekran nou. Chanm janm te di nou an nou pral wè kòman nap kapab Rekipere tout kontak ki efase nan telefòn nou an. Jan m te di nou an, se pou nou toujou sèvi avèk yon kont Gmail ki fyab, ke nou konn kòd li, ke nou toujou sèvi avèk li sou telefòn nou, pou nou pa janm bliye sa. Ebyen m pral antre nan tout kontak mwen yo la, m pral efase tout, ebyen pou m ka montre nou e mwen rekipere tout ankò. Pa bliye mwen di nou toujou sèvi avèk yon kont Gmail e kont Gmail nap sèvi a fòk nou konn kòd li. Menm si se yon moun ki ta kreye kont Gmail sa pou nou, se pou nou fèl kreye yon kòd pou nou pou nou toujou kenbe nan tèt nou. Pou nou konn kòd kont Gmail nou an, kèlkeswa telefòn nou genyen. pou m ka toujou sèvi avèk menm kont Gmail sa. Ebyen m pral seleksyone tout kontak sa m gen la yo epi map siprime yo. Ou pral wè li make oken kontak. Ebyen pou mwen al rekipere yo ankò. Mwen pral montre w kòman m pral rekipere yo ankò. La m pral seleksyone tout kontak mwen yo. Map siprime yo. Ok. Map siprime tout. Ebyen eh ou pal wè. Koman ou menm wap kapab fè sa. E normalman la map siprime tout la. Nap gade. Teke siprime. Teke siprime anko. Ebyen eh mwen siprime tout. La ou wè yap siprime. Tout mesaj yo siprime, ou wè l make Oken kontak, la m pa gen oken kontak. Mwen fè bak, m al nan paramèt, mwen fè bak rapid epi mwen antre nan paramèt. E mwen antre nan paramèt, ebyen m ap desann anba, m ap chèche Google. Ok, e nòmalman m rive nan Google, nou wè l n ap gade l la sou ekran. Mwen antre nan Google, mwen teke l. Ebyen e nòmalman la lap mache mwen rive sou li la mwen mwen prale nan konfigire konfigire e restore nap antre nan konfigire e restore ok nou wè kote ki make konfigire e restore nap teke l ebyen kounye a nou rive la nap peze restore lè kontak E map restore le kontak yo, map rekipere yo la. Ebyen, kounye a li vin parèt konsa, li mande m si se sou, si se sou bwat telefòn nan, si se sou Samsung. Lan map pran l, menm la map pran e wi. Map chwazi youn nan sa yo, map chwazi kote ki gen plis la, 158 kontak la, map restore l. Mwen restore yo la, kounye a ou mande m si se sou kont Gmail mwen, mwen ap peze wi. Sou kont Gmail anlè a, se sou li m ap pran, e pa sou aparèy la inikman, men m ap pran sou kont Gmail la pou m ka toujou genyen nimewo sa yo la pou yo pa janm pèdi. Ebyen mwen peze. Sou kont Gmail ebyen mwen restore tout kontak ki te pèdi yo deja ebyen se konsa ou menm ou pral fèl ebyen mwen tou peze ok ou wè 158 kontak restore mwen peze ok mwen rekipere ebyen map fè bak avèw map retounen sou kontak yo map montre ok tout kontak yo mwen rekipere yo. Ok nap back nap nou prale nan kontak ki sou telefòn yo la ou wè tout kontak yo rekipere tout la e m te siprime tout ou wè mwen jwenn tout kontak mwen yo ankò mwen di nou mèsi anpil e ankò yon fwa. A tout moun ki tap swiv video sa mwen renmen nou anpil si w potko abone abone a chanel la ciao anpil love peace a la prochèn.